Atansyon yon machin pa kraze w cheri. Mesye met tèt nou lòtbò tankou nou pa avèm. Gad janl sanble avèk Gad janl sanble avèk madanm nanpren E pa madan nanpren w ye Non Gad janl sanble a madan nanpren Ou pa E pa ou pat fon pitit avèk nanpren Apa wap ri Non ou pa gen pitit Non Moun ki kote w ye cheri Boukakare Avanse yon bagay m tap di w m pa lòs souple. On bagay m tap diw, on ti sizon mwen w gen la m tap diw fèm kado ladann. On ti sizon mwen w gen, m tap diw bay sizonnen an mwen w gen, m tap diw fèm kado youn silvouplè. M pa vle mesye yo tande. Silvouplè. Sizon, ou genlè ou genlè pa tande byen tou. On sizon mwen w gen, sizonnen bay pou bay vyann, m tap diw fèm kado youn ladann.

Hein respè bòs mwen. Meni sa m te be meni m te bezwen 2 nan sa avèk yon ti alimèt silvouplè silvouplè mèsi anpil oh yon bon timoun wi gad lap banm ren yon bon timoun li ye wi meni yon alimèt wi avèk 2 nan sa. Mèsi anpil. Se avèl ou sizonnen vyann nan pa vre? Ok mèsi. Mwen m konnen w pap ka banm youn nan sa yo non sa pou bay la hein silvouplè Bondye a beni w ou ta banm 2 menm si w pa ta banm mwen m dakò avè w men si w banm youn nan sa nou bon nèt youn nan sa. Mèsi anpil wi. Mèsi anpil wi. Moun boukan ka woye wi. Moun boukan la e bon moun. M pa panse w tap ban mwen non kòmè. Mèsi anpil. Sa e tritri wi. Ou vann tritri tou. Ou genlè wap ban mwen lòt bagay. Ou ta ban mwen bagay pou m mete l? O, gad yon bon bagay. Bon pido te ban mwen yon ti tritri cheri. Oubyen yon ti grenn magi. Tan ban mwen bagay pou pido te ban mwen yon ti tritri yon ti grenn magi. Ou gentan ban m pifò la. Te ban mwen yon titri yon ti grenn magi. Non sa w ban mwen yo ase wi men yon ti grenn bagy yon ti tritrit ap voye m moute nèt men w gentan ban m ase. Ou pa vann jodi a? Oh si w te vann ou tap ban mwen wi. Yon ti grenn magy wi cheri men li men li sa wi.

Sa kem pako fe depi si a. Eeh. Ou son moun ou genle konn abitye bay wi. Humm. Fo bay. Humm. Boukan karo pral la? Kote ou pral la kounya? Kote ou rete? Vilaj la. Mete ate non. Fon ti mete ate. Map achte nan men ou kounya. Mwen mete ate. Non non kenbe sa map achte nan moun. Ou menm mande m tap mande w pou mwen si w tap ban mwen m ka achte nan moun. Ou met tok ou met met tokèt la te map. Ou pa moun pou sa anbe pa yon problème ale ale kot kot komès ou a montre m komès ou a. Met sa atè met sa atè met sa atè pou mwen komès ou a. Ok non met met sa met met sa atè. Sa e savon sa e savon pou al lave. Sa e kann m achte. Kann w achte pou manje? Wi. Ok cheri. Egal ale nou. Mete mete komès yo nan la ri a. Epi nap nap nap. Tout komès ou a mete tout nan la ri a mwen. Wil twò janti. Nou pa bezwen met sa non. Depi ou ka konte l. Non ou met vide l. Ou vle vide l vide l non. Ou pa bezwen vide sa, ou ka mete l la wi. Ou byen men ou ka vide l tou apre ou ka konte l. An byen ale nou. An byen etire sa yo. Etire yo sa yo nan sa di kwa pou ka konte komès ou. Ma pa che tout komès ou an nan moun, tande? Tout komès an ma pa che nan moun. Mwen te konte l. Prenson, nan pa che tout komès an nan moun. Li vreman saj NBS. Si w ta vle nou achte komès la, ou ta vle nou ba li l, pataje l lage l nan gwoup pou nou. Ok, kounye w mèt konte sa yo, tout komès la, konte konbyen kòb yo ye lè vini m ap achte yo nan men w. NBS ou ta vle nou pataje, ou ta vle nou achte tout komès la ba yo, ou ta vle, paske li saj anpil. Tout moun ki la pataje l pou nou. M tap achte yo nan men m tap bal kob la tout moun ki la patajel pou nou silvouplè. Tout moun ki la lè w fin pataje make prezan depi w vle nou achte nou bali paske l saj anpil wi NBS se pa moun isi l ye non. Wi aprè 100 zan nap yon lot moun konsa epa vre nou ka jwenn asid asid. Asid siwo ale non. Ou mèt konte yo, mèt konte yo. Chak tan konbyen kòb yo e di nou konbyen yo kòb pou nèg yo ka kenb. Tande pou yo ka kenbe l nan tèt yo. Sa pou konbyen? 75. 75 ok. Ou mèt mete l la. Ou mèt kontinye. Kounye a konte sa yo. MDS tout moun ki vle nou bay demwazèl sa annik pataje l lè w fin pataje l make prezan nap achte l nap ba li pase l gen bon kè wè si w vle nou ba li l ann fè live la rive 7 mil moun tout moun ki la pataje. Sa pou 80 dola. E sa? Ou rakonte sa? Sa pou 4 dola. 4 dola. 84 dola. 84 dola kontinye. Nou mande tout moun ki la. Depi ou ta vle nou bal komès la, jis pataje live la pou nou lage l longou pou nou. Pou konbyen sa? 35 dola. Ok. Tout moun ki la depi ou ta vle nou achel nou balil jis pataje live la pou nou lagel nan gwoup pou nou tout moun ki ta vle si ou pa pataje ou pa bezwen di nou balil Mezanmi nou mande tout moun ki la pataje live la pou nou si w vle nou achte l nou remèt li l epa moun kap di nou sa pou fè k pa pataje live la anpil moun kap di nou konbe sa ye konbe 30 dola mete l ladann bon depi tout moun pataje mwen map ba li l mwen menm. M tou di moun sa. Depi moun pataje live la, m tou map wache yo m ba li l. Depi moun nan pataje live la. Depi moun nan pa pataje l, yo pa bezwen di nou sa pou nou fè. Pase gen moun ki toujou ap di nou, ou pa bezwen fè l konte l. Gen moun yo pa kwè nan pataje non yo menm. Epi yap di w sa pou w fè. An ale NBS. An fè l rive 5500 jiska 7000. An tout moun ki la, tout moun ki la pataje. E l gen bon kè. Mwen mete lon. Chak sal di mete yo di kris. Mwen pa pataje la vla la abdou sa pou fèl. Lè ou fin achte l. Mwen pa pataje la vla wad di nou sa pou nou fèl an di. Tout moun ki la, nan tout 6000 moun nan, depi nou pataje map achte l map ba li l ankò. Pou konbyen sa? 50 dola, fè kalkil la. Tout moun ki vle m ba li l pataje l. Lè w fin pataje l, depi w fin pataje l wap annik di prezan. M konnen nap fè l rive 7000 moun nan kounya la. Son bagay nap fè NBS, moun ki pa konprann, se aprann nap aprann moun Ayiti pataje wi. Men gen anpil moun ki chich yo toujou ap di w pa fè sa, ou fè moun nan fè twòp tenten, ou konprann, se aprann nap aprann pèp ayisyen pataje, paske menm si w pataje avèk yon moun gen plis benediksyon pou moun ki bay ke moun ki resevwa, e m konnen nou pral fè mirak la wi, paske m gentan gen 6200 moun la, e m konnen depi w rive 7000 moun la demwazèl la anlè. Tout moun ki la pataje pou nou silvouplè. De ou pataje, ou patajel fèt rive 7000 moun NBS m tou ba lil. M bal tout afèl lè fini. Bon ka menm dil bal kòb m bal lòt kòb ankò paske m wèl son bon timoun. Nou wèl vrèman saj li meri. NBSAM di w si w wèl saj ou vle nou edel plis jis pataje live la.

Nou rete 600 kontinye pataje depi ou wè li rive 7000 moun NBS tout afè l ap pou li mwen gen di kris kap fèm. Mèsi avèk yon moun ki di la fonte. Bat yon ti bravo, nou rete 500, nou rete bat yon ti bravo, nou rete 500, bat yon ti bravo. Tout moun ki la pataje live la. Tout 6000 moun, 500 ki pataje live la, fè rive 7000 moun, an pataje. Ou mèt metel, ou mèt kontel tou wi.

Nou manke sèlman 400 moun pou n bay demwazèl la tout bagay. Depi l aprann tout bagay n ap ba li. Sa pou 33. Tout moun ki pataje sèlman di prezan. Tout 6000 moun, 600 moun ki la jis pataje l lage l lon gwoup.

200 moun nou manke 200 moun nou manke sèlman Mesye sa vle di kisa l vle di sa vle di nou gen sa se nouvo slogan sa vle di nou gen 6800 ayisyen avèk yon telefòn kenbe nan men yo èske ou konprann kreyòl la ou konprann dede ok kounye a nou gen 6900 ayisyen avèk yon telefòn kenbe nan men yo. Bat yon ti bravo pou yo. Nou manke sèlman 100 moun. Sa se nouvo slogan wi. Nou bezwen 7000 ayisyen avèk yon telefòn kenbe nan men yo. Meni, bat yon gwo bravo pou yo. Bat yon gwo bravo pou yo. 7000 ayisyen yon telefòn kenbe nan men yo. 7000 ayisyen yon telefòn kenbe nan men yo. E nou pap pale de moun nan ti kare non. M bat yon ti bravo mesye. 7 7100 ayisyen avek yon telefon kenbe nan men yo. Mezanmi kontinye pataje. Ou wè mesye MBS ou wè si bagay sa rive 8000 moun bon demwazèl la nap double depil rive 8000 ann di 8500 ann di 8000 depil rive 8500 oubyen 9000 moun nap double sa n tap bay demwazèl la nap double l depil rive 8000 8500 nap double l pase jodi demwazèl son bon demwazèl tout moun ki la pataje ou wè si tout 7000 moun la pataje Matmazel sa tou bon. 7300 ayisyen a yon telefòn genbe nan men yo. 95 Pou mwen kòb komès la? Egal, komès la pou 500, 510 dola. Komès la pou 510 dola. Ou pa gen tritri w ap vann tou? Nenpòt sa w gen, tout komès, nenpe sa w gen n ap achte l. Sa pou konbe? 200 goud tritri, ajoute 200 dola sou li. Ajoute 40 dola sou li. Mezi se komès ou gen, ou met met tout. Tout komès ou net. Tout bagay la. Non, sa bon mwen met konte yo tou. Sa te bon mwen met konte yo tou. Pase, ou gen bon, mwen met konte yo tou. Ou pa gen lòt komès la? Sa e ti sik ou al fè ji? Oh diab. E sa? Se sachè pou w vann. Sachè pou w vann. Wap fè komès la lontan? Depi, depi kilè wap fè komès la? Nan 2021. Humm? 2021. An Bofèt kòmanse l? Wi. Timoun ki kote w ye? Bofèt kare. Men ki rezon ki fè w vin kòmanse komès sa?

Se kisa w te konn fè pou kay? M te konn gade poul, apre m fin vann yo, m pa gen lajan, m pa ka ale, m kanpe.
Men w te renmen lekòl? Wi.
Men manman w pa t ka ede w? Manman m pa ka ede m. Manman m pa gen nan men l, li pa ka ede m. Manman w pa gen nan men l, li pa ka ede l. Men pitit ou a enskri deja? Wi.
Li, li, li, li, tankou kounya la, kòm lekòl ap ouvè lendi. Willen di Vdas poze ale.
Egal ou vin soti pou ka fè kòb brat pou li. Byen ann fin achte map pale avèw plis ou ann fin achte komès ou a komès ou a pou konbe tout a. Di plis pou konbe komès li a ye. Bon bagay. 550 komès ou a pou 550 wi. Kon vin non di plis vin non menm vin non. 550 fè 7 557 ann di 560 560 ou wè si demwazèl sa si live sa rive bon defi m pral bay moun yo depi live sa rive 10000 moun NBS n ap ba demwazèl la 4 fwa kòb komès la depi live la rive 10000 moun n ap ba l 4 fwa kòb komès la sa se yon bagay nou tou di davans nou pral bay demwazèl la kòb li. Depi live la rive 10000 moun nap ba demwazel la 4 fwa kòb komès la e nap bal kòb komès la fè 4 fwa 560 moun depil rive 10000 moun nap bay demwazel la paske son ti moun ki gen bon kè de e èske ou ka esplike nou poukisa m mandew ou te chwazi ban mwen.
Ah love bay tou. Bondye ka remet ou plis. Baya se sa fe chak moun ki mande m toujou ba li. Ok.
Ou te ka dim non. Kati? Ou te ka dim non pap ban mwen. Non.
Mhm. Ba moun pou sa non. Depi moun nan mande m. Kèlke sa moun ni te ye. Mhm. Ba li.

Men sil pa rive 10000 nap annik achte komès la nan men w sèlman. Di moun yo, di pataje live la pou ou. Di pataje live la pou mwen. Pataje pou mwen silvouplè.
Epi di ou ta renmen pitit ou a rive nan Ou ta renmen l fini lekòl? Wi. Men kijan relasyon ou ye avèk mesye a? Nap lite? Wi.
Tout bagay anfom pa gen. Li pa mal aji avè w pa mal aji avè l.
Non.
Lwe nou lwe?
Non. An nou nan ti kal gon sol li komanse fè. Pa gen mwayen tou. Li kan yo je yo kanpe. An ou gon ti kay? Gon sol li te komanse fè. Li bi yo kanpe li. Men ki kote nou rete? Nan vilaj la dè ya. Men kote nou rete anfeme nou anfeme l ou byen menm kote ya? E pa anfeme non. Se te leta. O nou te lwe li? Wi. Men kisa nou fè? Kote nou rete a, kisa nou kouvri l? Li kouvri atòl wi men planch, planche. A planch?
Men mari w la li pap fache si wap pale avèk nou la, non li pap fache?
Non.
Anben nou rete sèlman.

MBS, An nou fè komès la pi fò pou demwazèl la. Nou sèlman manke mil kat san moun. Di mil moun, nou tou ba li l. Di mil moun, n ap ba l komès la, epi n ap ba l kat mil konbyen dola. Non pa kat mil, n ap ba l de mil konbyen dola. Nou ka menm ba l twa mil konbyen dola menm. Depi w an nou fè l rive di mil moun MBS, m garanti nou sa. So chak grenn moun ki la, fè rèv la reyalize. An nou fè l reyalize. Pale avèk yo. Pase, wi, sou, si yo pataje pou ou l ap soti a prèske twa mil dola. Pataje, si yo pataje. Pataje mwen silvouplè. Ou konprann? Ou mèt pale avè yo.
Kontinye pale avèk yo. Pase wè men yo, y ap gade w la. Men y ap gade w la. Di yo ede w fè kòb la. Pale avè yo. Mezanmi ede m fè kòb la silvouplè. N a di nou yon gran mèsi.
Yo pral wè fè komès la pi gwo. Pitit ou a li menm menm li t ap gen bwat la. E nou mande chak grenn moun ki la pou yo rann nou yon sèvis. An nou ede. demwazèl sa mwen menm mwen di nou sa mwen m deja prè pou m fè sa map fè a deja sa vle di se nou menm ki pou jis ede ede ede chak grenn moun ki la banm wè mezanmi NBS chak grenn moun ki la pataje live la depi w pataje la se di w di w vle demwazèl sa rive ou konprann se pa donasyon non nou pa dwe voye kòb non jis pataje l fè l rive bon map wè si nou ka fè l rive map wè m tande Joslande di Paul an ale mwen m pa kwè l ka rive men NBS li menm li gon fòs li ka pase.

Patajel pou nou tout moun ki la pataje live la pou nou silvouplè lagel nan group pou nou moun yo ap pataje pou ou anpil la wi patajel pou li patajel pou li patajel pou nou. Ou met vini wi ou met pran bagay yo dede pran al lòt bò avèl vin lòt bò avèl e NBS e map mande ou yon bagay. Nou mande w tanpri rann nou sèvis pataje live la. Map demake a demwazèl la yon fason pou moun ka pa kapab gen ka pa gen kontwòl li. Lovely. Nan pye m sot bay la e. Oh oh. A pa dam nan ap ri. Oh oh. A pa la ap ri sak pase la. Ou kwè moun y ap sonje ou? Telman ou vin bel wi m pa kwè ap sonjew non Mezanmi dam nan ap soufri men podyè ap gon soulajman e m pa konn si moun yo sonjew map fon ti pran chèz la vin vin la pou ou m pa konn si yap sonjew Metel la Metel konsa pito Konsa?
Wi konsa Ayayay Mezanmi mèsi mèsi anpil mèsi m kontan M kontan m kontan m jwaye paske yè m pat bon ditou paske m pat gen espwa men kounye a m gon espwa paske m di map jwenn solisyon avèk maladi a. Moun yo pa konn kiyès la nou mwen mande moun yo ki moun sa tou yo ka pa wè kiyès wi. Nou pa wè kiyès? Madam nan, madam kap soufri a.

Mwen avèk li, m pral mete viza epi pou m al Sendomeng. Ou al Sendomeng, kisa ou pral fè? M pral fè radyoterapi e chimyoterapi a. Wi, se sa m pral fè. M trè kontan, mèsi anpil, mèsi bokou.
Mèsi. Fon ti kanpe non, moun yo tèlman wè w bèl, moun yo genlè panse se pa ou menm. E mwen menm, e mwen menm. E mwen menm. Se mwen. Dam ki la, k ap soufri a, e mwen menm. M tèlman gen kouraj, kè m kontan paske m pa t gen espwa ditou. Pase lè w pa gen lanmou w ap soufri w san zespwa. Ou konprann? Malgre tout moun ki wè m yo ka panse m pa gen anyen, m pa malad, men si fòk ou ta anndan kò m pou w ta wè eta m. Ou konprann? M se yon moun ki gen kouraj tou. Men, pandan m ap soufri a, m pa t gen espwa, m santi m te dezole. Men kounye a m gen espwa pase nou avè m. Nou kanpe avè m, nou ede m. Mèsi anpil. Mèsi bokou pitit mwen yo. Mèsi bokou. Bondye ap beni nou. Mèsi. Mèsi bokou m kontan pou zèv nou fè a mèsi Bondye ap pran swen nou mèsi anpil mèsi mèsi sè m frè m yo m mande Bondye pou l pou l beni nou pou l met nan men nou ni Makenson kap fè travay sa ke Bondye kache l paske sa lap fè a li bon pou nou tout li ede nou malè a moun ki engra anvè l men mwen m pap janm engra anvè l map toujou leve nou tout nan lapriyè paske son gwo travay Makenson ap fè. Ede moun, sove lavi moun. Bon travay. Mèsi anpil. Mèsi. Tout moun mwen yo. Tout moun ki konte, ki kontribye yo. Mèsi. Mèsi anpil. E aktyèlman la nou wè. Fon ti vire mwen mesye. A la rèd la bèl mesye men mwen m konn chwazi tou wi. Kèèt! M konn chwazi tou wi. Ooh! Vwa konn di gad yon bèl ti wòb wi chè. Kiyès ki fèl madan? Ak ki machin? Machin a koud. Ki fil? Fil blan. Ki sizo? Kontinye non. Gad ti machin nan! Zèz! Revise l ankò. Gad ti machin nan! Zèz! Revite l ankò. Ti popo! Ti popopo! Ti popo! Ti po. Mezanmi woy! Men, moun yo ap soufri an Ayiti a NBS se youn. Men, m panse youn nan bagay ki plis fè doulè a pi difisil la se povrete a, se mizè a. Se pwoblèm nan ki kraze moun yo plis. Ou konprann? Fon ti tann mwen la, tande m ap vini. Mèt fon ti tann mwen. Ou konn kòb cheri? Hein? Wap pati? Kontrole sa mwen. Sa fè 100 pa vre?

8300 Ayisyen ap yon telefòn kenbe nan men yo. Konbyen nou gen la? 8300, non 8400 Ayisyen yon telefòn kenbe nan men yo. Sa nan ti kare a moun kap gade l bagay pa konte. Mhm. Li fèk, be li fèk 8500 Ayisyen a ki sa? 8500 Ayisyen yon telefòn kenbe nan men yo. Ti kare pa konte. Sak chita sak kouche. Sak chita sak kouche. Wi. Sak nan machin telefòn kenbe nan men. 8600 ayisyen. Avon telefòn kenbe nan men. Avon telefòn kenbe nan men yo.
Kon lage. Kon lage.
Moun ki santi yo men travay sa. Ou sezi wi. Hein? Vous avez sezi wi. Bon m fò pale. Bon m fò pale. E nou an tou an sekirite tou moun pap ka konprann. Se kijan w santi w la cheri? Pale a moun yo, kiman w santi w?
Nan m santi m alèz. Pafwa lè m ale m ba van solèy cho a brile. M di yon gran mèsi pou sa. Men m pa t panse ak sa. Esou w te janm panse ke yon jès konsa te ka fèt avèk ou menm? Non. Kijan w santi w nan tèt ou? Kouman w santi w? Sa k ap travèse w la? Kounya m santi m alèz. Kounya m pral fè yon pi gran komès. M di mèsi. Toujou kenbe, toujou kenbe pa chich la.
Wi. Kèt kòb la, kontwole kòb la. M santi, m santi l pa kont. Kontwole l ankò pou wè. Pase m santi ke li ka moute pi wo. Kontwole toujou wo ankò. Pase m renmen jan w aji a. Ou pa janm konnen m ta men. Wap pran kòb nèf non. Sa e, bon m met sa la pou ou. Dega, konte l ankò pou wè. Pase ou merite 3000 dola. Depi ni moun yo fè l rive 10000 moun. M te di moun yo fè l rive 10000 moun. Men moun yo pataje wi. Fè l rive, fè l rive 9, 10000 moun NBS. Pataje. 8700 ayisyen. A yon telefòn kenbe nan men yo. Sou bliye non rele l papa lavi. Krache li ekstiwa bon bagay. Ki fè tout efò pou n ka jwenn kòb la jodi a. Mwen pwè si nou soumen nou mesye. Mwen pwè si nou soumen nou. 8700 ayisyen. A yon telefon kebe nan men yo. Moun ti kare pa ladan. Konbe kòb sa ye cheri?

Wi. Tankou gen moun ki konn di bay kòb yo pè. Pou sa ou menm ou genlè tap priye? Non, levanjil mwen yo mba a di tout moun ki mande m toujou ba yo. So lè moun ba ou, egal esak fè lè moun ba ou pa pè paske ou konnen ou konn bay? Wi.
Tout moun ki la pataje live la pou nou silvouplè. E chak grenn moun ki avèk nou la, pataje live la pou nou lagel longoup pou nou. Chak grenn ayisyen ki avèk nou, ede nou lagel longoup e silvouplè. Ou konprann? Bon sa e res. Sa e sa e res ba la. E mes amis pataje live la pou nou s'il vous plaît. Pou m jwe demoiselle la pou n ka ale. Demoiselle la merite sa. Non, konbyen sa ye pou wè, gade pou wè. Sa se, sa se, sa fè konbyen? 300, 400, pou yon manke la, 200. Se, ou tou, ou tou, ou tou kite stad, ba alò, ou tou pran stad, e, e, gran zouzoun yo, oui. Limena. Hein, ou wè. E sa, nou manke, konbyen manke la, 200, ba sa? Ok. Dega jwe cheri. Dega lanm. Men, men se wè bagay la men se. Sak se, sak fè dam sa vin bay sa la. Paske l bay. Tonton wè bagay la. Lè fini l ba ou l ba ou a. A e di, m ba l mil la pou chak bagay li ban mwen yo. M mande l e alimèt la l ban mwen. M mande l magi a l ban mwen. M mande l.